Nan minit sa papa, men nou apwoche kote ou. Nou apwoche devan ou. Nou vin di ou mèsi. Mèsi, mèsi, mèsi anpil. Mèsi. Senyè nou pap ka konte byenfè w yo, nou pap ka di anyen de sa ke w fè pou nou. Men Senyè sa ke w fè yo yo depase lèbòn, yo depase konpreyansyon nou, yo depase kapasite nou, yo depase entelijans nou. Nou pa konn ki mo pou n pote ba ou pou n ta di w mèsi. Nou pa konn ki dimansyon, ki gwosè pwisans ke w mete o sèvis nou. pou nou kanpe la jodi a. Emen, piske nou nan premye jou nan dènye mwa nan ane 2021, emen nou vin remèsi. Nou kòmanse remèsi man jodi a. Nou kòmanse. Nou te dwe kòmanse. Nou te dwe fè sa chak jou. Chak segonde, chak minit pou nou di ou mèsi. Ansa chak respirasyon nou pran, chak pa nou respire. Nou pase yon moman se gras ou k fè nou la paske gen anpil moun ki pa kapab gen anpil moun ki an difikilte men nou menm ou fè nou gras nou vin di w mèsi mèsi mèsi nou pa gen kantite mèsi pa gen anyen k ka pote chay mèsi nou ta dwe ba ou paske ou merite l ou merite l ou merite l senyè men nou ap pwoche devan ou. Senyè men nou bò kote w nan minit sa. Men nou vin devan w. Nou konnen ou se yon Bondye ki fidèl e nou konnen ou pa janm pèdi batay. Se poutèt sa nou ap pwoche devan w ak tout dosye difisil nou yo. Sa k difisil devan m, sa k difisil devan frè m, sè m, zanmi m, sa k difisil devan manmi Janine, sa k difisil devan Patrick, Majorie, Amos, Vanessa, sa k difisil devan fanmi Sen Jè, fanmi Derilis, sa k difisil devan fanmi Thermo, sa k difisil devan tout lòt fanmi Sen Jòj, Denival, Jean Philippe, Nan tout fanmiy sa yo gen de choz ki difisil devan yo, men Bondje ou gen tout dosye yo nan men w, wap pran nòt, e gen yon lè kap rive yon tan make, yon tan fikse ou gen yon bagay pou fè, ou gen yon entèvansyon pou fè. Se sak fè nou pap janm sispann konte sou ou. Se vre nou an difikilte, se vre nou wè bagay la di pou nou nan nan fonksyonman, nan jan bagay yo ap pati, jan lavi a ye, nou santi bagay yo dwòl men yon sèl bagay nou reyalize, si ou pat avèk nou, jodi a se pa la nou ta ye. Nou ta gen tan bliye, nou ta gen tan tounen zo ak po, men ou kenbe nou nan gras la, ou kenbe nou nan prezans ou, ou kenbe nou lakay ou, wap sèvi avè nou, wap fòmate nou, wap transfòme nou, wap netwaye nou, wap pirifye nou de jou an jou. A chak fwa, Bondye, ou parèt, gon travay pou ou fè nan lavi nou, nou pa menm konnen. Nou pa t menm espere. Nou pa t menm konnen si n te malad. Se lè nou wè w geri nou nou konnen n te malad. Nou pa t konnen si n te nan eta difisil sa, eta dwòl sa. Men se lè prezans ou la, nou santi nou byen, nou wè n te nan yon sitiyasyon difisil. Senyè, nou pap ka konte byenfè w yo. Chan an di, Konte les bienfaits de Dieu. Men nou pap kapab. Sa nou konnen yo, yo pa anyen devan sa n pa konnen. Nou pa, yo pa anyen devan sa ou fè nou an sekrè yo. E sa w fè an sekrè yo plis. Nou pap menm ka sezi enpòtans yo. Nou pap menm ka sezi pou nou ta fè konesans avè yo. Non, ou aji an sekrè. Ou di Bondye ki wè priyè nou an sekrè, e bon aji an sekrè. Wap kontinye fè mirak, wap kontinye fè travay. Gen anpil bagay ke w fè Senyè. Si nou ta konnen yo, Bondye, se kòmsi nou ta bezwen mache de men an lè, de men nou an lè pou nou ta ba w glwa, onè, lwanj ou merite. Men nou remèsye ou Senyè. Mèsi, mèsi, mèsi pou kote ou te jwenn nou. Pou kote ou te pran nou. Pou jan ou netwaye nou. Pou wout sa ou fè avèk nou vin lage nou la a. Nou di ou mèsi, mèsi, mèsi. E konte lè byenfè de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom renaîtra. Yo anpil, Senyè. Yo anpil. Men de tanzantan. A chak minit, a chak segonn nou sonje, n ap toujou di ou mèsi. A chak moman ou mete espri de remèsiman sa nan nou pou nou fè l otomatik. Ebyen ke m mache jan nou mache se remèsiman li pou jan nou pale se kòm si se remèsi nou pa remèsi w n ap manje se pou nou remèsi w n ap bwè dlo se pou nou remèsi w menm jan lè poul la ap bwè dlo wè l fin bon gòje l leve tèt li an dye men nan ti pwezi timoun yo di l relève la tèt pou l remèsi pou l di mèsi paske l santi gon moun ki a la baz de tout sa l ap jwi yo Se sa k ap rive nou la jodi a. Nou nan yon konfizyon a pwòp tèt nou. N ap vive kòmsi nou pa konnen gen yon egzistans, yon èt ki siperyè, yon èt ki te prepare bagay sa yo pou nou viv jodi a. Men nou santi nou, o, nou, kòmsi se nou ki fè yon seri de bagay. Non, Senyè. Nou fè anpil tò nan sans sa a. A tèt nou a ou menm, men nou ba w dwa nan lavi nou pou w renye kòm Mèt e Senyè paske se ou ki fè nou la, se ou ki mete nou la, se ou ki fòme nou depi nan vant manman nou. Menm avan nou te egziste ou te gentan konnen nou. Enben nou gen pou nou remèsye w paske nou la e pakou nou an l ap difisil san ou men avèk ou Li pap difisil pou nou. Paske se vre pwoblèm yo ka rive men wap ban nou gras nesesè yo. Paske ou di tu donnes grâce et gloire pou nou pou nou swiv ou chak kote, chak kote, patou kote nou pase. Enben nou reklame prezans ou. A chak minit nan lavi nou nou reklame prezans ou jodi a Senyè. Ke moman sa va yon moman beni pou nou. Ke moman sa va yon moman de restorasyon, de reparasyon. Ke moman sa va yon moman de transfòmasyon pou nou. Pase yon pil fwa bon nou nan sityasyon difisil. Nou pa menm konnen si yon konplo kap mare sou tèt nou. Nou pa konnen si yal rele nou devan tab tounant. Nou pa konnen si yal, si yo pral kay yon ti tonton yal limen bouji pou yal site non nou. Nou pa konnen konbyen kouto kap rale pou ta pike nou nan minit sa. Men Bondye. Lesansyèl ou avèk nou. Depi w avèk nou, nou pa gen anyen pou n pè. Nou pa bezwen konnen sa y ap fè, ki sa y ap di, men sèlman n ap rete anba zèl ou, n ap rete anba gras ou, e n ap konte lè byenfè de Dye. N ap remèsye w pou manje ou ban nou chak jou, espirityèl, fizik. N ap remèsye w pou pozisyon ou mete nou. N ap remèsye w pou. Oksijèn ke w ban nou pou n respire, paske gen moun kounye a se peye y ap peye pou yo respire, nan bonbòn oksijèn yo ye, yo pa ka respire, yo pa ka viv, yo pa kapab, men Bondye nou menm ou fè nou gras. Konbyen nou vle ta ba w? Kisa nou ta ka ba w Bondye? Eske lè nou bay ofrann nan se sa k vle di nou konprann ke ou se ou k lavi nou? Non, nou anpil fwa nan bay ofrann nan nou Nou meprize ou nan ba ofrann nan, nan fason nou ba li, nan sa nou bay la, nou meprize ou pafwa. Men Bondye n ap mande ou leve nivo nou, leve nivo de remèsiman nou, leve nivo de konsyans nou, pou nou pran konsyans, pou zye nou wè klè. Ban nou yon dezyèm touche, Bondye. Se vre nou kapab wè, men nou wè twoub. Men nou mande yon dezyèm touche pou n ka ale n rive lakay ou. Ou se pa plenyen vin plenyen men se pou remèsye nou vin remèsye ou paske ou fè twòp deja. Ou fè twòp deja si nou poko ka jwenn sa a se paske nou pa remèsye ou pou sa nou te jwenn deja yo. Enben nou vin jodi a pou nou remèsye ou. Remèsye ou pou 365 jou ane sa a kote ke nou manke nou manke 30 nou manke 30 jou pou ane sa a fini kote l te kòmanse si difisil anpil maladi anpil tèt chaje. E nou konnen bagay yo pap pi bon nan jou kap vini yo men yon sèl bagay nou bezwen, nou bezwen avèk nou sou wout la, nou bezwen avèk ou nan pakou a, nou bezwen avèk nou nan chemen sa, nan vale sa. Anpil fwa nou nan vale a, se vre nou konn jwenn yon ti pye bwa nap repoze, nou santi nou pa ta deplase men nou pa ka ret nan vale a Senyè. Nan vale de lom de lamò sa nou pa ka rete. Se pou nou kontinye pou nou rive o somè. Se pou nou kontinye pou nou rive kanaran. Kote lèt ak myèl ap koule. Se objektif nou sa. Se vizyon nou sa. Se bi nou sa. Papa, nan minit sa, gen anpil moun ki an difikilte. Gen moun kounye a ki ap pran wout doktè. Gen moun kounye a k ap pran wout simityè. Gen moun kounye a k ap pran wout pou l ale kay bòkò, kay oungan, kay moun pou l al wè kòman ane ap ye, pou l al wè sa k pase, pou l al bay kèk sèvis a yon espri ke, ki pa menm konn egzistans li, pa t konn anyen de li. Bondye, nou menm ou fè nou gras. Mèsi. M ap mande w ede moun sa yo pou yo soti nan nivo sa a ke yo ye a. Fè yo wè klè, Bondye. Fè yo wè se ou ki Senyè a, se ou ki Mèt la, se ou ki Sovè a. Fè yo wè se ou ki te mouri nan plas yo. Pa t gen ankenn moun te la, men ou menm ou te pran plas mwen. Ou te pran plas frè m yo, sè m yo, zanmi m yo, tout moun k ap al koute priyè sa a. Ou te pran plas yo. Sa k met ajenou, sa k kanpe, sa demen leve, sa k ap mache, sa k kouche, kèlkeswa chan li a. ou mouri nan plas li. Li gen dwa pa rekonèt sa. Anpil moun pa rekonèt si se si gen yon sakrifis ki te fèt. Gen yon ranson ki peye pou li. Jodi a pou li te ka lib men li pa chwazi libète sa. Mwen menm mande ou papa ke ou menm ou va fè limyè. Ke plis sentespri va apwoche plis moun pou ou fè limyè pou yo. Pou yo fè ou konnen ke se ou menm ki te vèse san ou a la kwa. Pou yo te ka lib jodi a. Senyè nou konte sou ou. Nou p ap janm sispann konte sou ou. Kèlkeswa nan nivo n ta rive a, kèlkeswa nan sitiyasyon n ta ye a, konfyans nou nan Bondye dwe rete stab, paske ou p ap chanje, Senyè. Ou p ap chanje. O, nan non Jezi, nou apwoche kote ou. Nan non Jezi, nou te vin kote ou. Nan non Jezi, nou te vin remèsye ou. E nou konnen, pandan n ap remèsye ou la, nou konnen gen yon bann bagay k ap aranje. Pandan n ap di ou mèsi, pandan n ap di ou padon, pandan n ap. Nou pa dwe pote rèn te fè. Tout sa n te di moun, nou pa t dwe di. Pou jan n te konn fè anpil moun fache, atriste kè moun, atriste lespri moun ak pawòl nou, ak konpòtman nou, men nou konnen pandan ke n ap rekonèt erè sa yo, nou konnen gen yon bann medikaman w ap mete nan lavi espirityèl nou, nan kò n, nan nanm nou, nan lespri nou pou n kapab Avanse vè lavan paske gen anpil bagay nou tap trennen dèyè nou kounya menm nou mande w ke yo detache a nou menm chay lou nou santi nou lou nou toujou fatige nou toujou dekouraje enben ke tout bagay sa yo se sa nou te fè moun sa nou te di moun nou pat janm konfese nou pat janm mande padon men jodi a nou apwoche kote ou gen anpil moun nou te fè yon bagay nou pa menm konnen menm si sa l te fè l sa si sa nou te fè l la te fè l mal nou pa menm konnen menm si nou te fè twa yon moun nou mande w padon E moun sa tou val soulaje l nan kè l tou pou l retire fado sa sou kè moun sa tou. Youn anvè lòt, nou youn dwe padone lòt. E nou vin remèsye ou paske ou enspire nou pawòl sa yo. A long time, Bondye, nou pa janm pwoche devan w konsa, men jodi a nou fini. Nou vin di w mèsi, Papa. Tan an fikse. Lè a fikse. Jou a fikse. Se nou menm ki nan konfizyon. Se nou menm ki pa konnen. Dat la fikse. Nou konn ou gen yon lè ou fikse pou tout bagay. Men nou pa gen anyen n ka di se remèsye w. Remèsye w. Remèsye w. paske ou fè twòp deja. Konte les bienfaits de Dieu. Mets les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Wi yo gran. Nou pap janm sispann di w mèsi. E nan non Jezi nou priye w, Pitit ou ki vi ki rèy o syèk de syèk. Amen.